Chak moun ki pral gade video sa, si tout fwa w tonbe sou video sa nan maten, mwen di w bonjou, si tout fwa w tonbe sou video sa dan lapremidi, mwen di w bonswa. Brèf, tit video jodi an, kisa ki kapab fè w wè eske madanm ou ap twonpe w oubyen mennaj ou ap twonpe w. Kelke siy ki kapab demontre w si madanm ou ap twonpe w. oubyen mennaj ou, oubyen moun ki nan vi w la. Brèf, nou pral antre nan sijè a, men avan ke n antre nan sijè a, mwen salye chak moun k ap gade videyo sa. E, mwen pwofite moman sa pou m di nou mèsi pou sipò nou, e m ap mande nou kontinye sipòte travay la, kontinye abòne avèk chanèl sa, kontinye voye kèlke zanmi nou al swiv chanèl sa. Se sèl mwayen ou kapab sipòte m. Se sèl mwayen ou kapab ede m li pa lòt ke lè ou abòne avèk chanèl la. Brèf ann antre nan sijè a. Kilè ou kapab detekte si madanm ou ou mennaj ou ap twonpe ou? Kèlke siy ke ou kapab ki kapab pwouve ou ki kapab fè ou detekte si madanm ou oubyen mennaj ou ap twonpe ou? Aah ou pat konn sa non? Brèf ann antre nan sijè a. Premye siy ki kapab fè w detekte si madanm ou oubyen mennaj ou ap twonpe w. Yon fi k ap twonpe w, telefòn li toujou an prive. Telefòn li toujou an prive. Li difisil anpil pou wè l kite telefòn li anndan kay la pandan w la si tout fwa li pa bliye. Yon fi k ap twonpe w, w ap toujou wè fi sa a gen telefòn li la nan men l. L ap soti deyò a li pral nan kòlmad, telefòn li ap nan men l. L ap pral nan beny nan, telefòn li ap nan men l. Tout kote l ap fè, Telefòn sa ap la nan menl. Li nan kizin nan telefòn nan ap la nan menl. Si tout fwa ou gen yon fi konsa nan menw zanmim, ou wè fi sa toujou genyen telefòn li an prive, telefòn fi sa pa janm depoze, ou mèt kwèm zanmim, met antèn, swiv. Wap pran kou. Konbyen nan nou la kap di manti ou verite kelkeswa fi ou wè ke ou genyen nan viw zanmim ou wè telefòn ni ou pa gen aksè ladann telefòn fi sa chak kote lap fè li pral pipi telefòn nan nan menl li pral twalèt telefòn nan nan menl li pral nan kòlmad telefòn nan nan menl tout kote ke lap fè telefòn sa nan menl ou mèt kwèm fi sa pa serye ditou Fi sa gon bagay sekrè lap mennen anndan telefòn sa. Dezyèm aksyon ki kapab pèmèt ou dekouvri eske moun ki nan viw la ap twonpew, sèke lèw te fèk ansanm avèk li, Swiv sòti l yo. Swiv sòti l yo. Konbyen fwa l konn sòti pa semèn? Konbyen fwa l konn sòti pa semèn? Konbyen fwa l konn sòti pa mwa? Depi w wè fi sa ap sòti de tanzantan, tanzantan fi an ap sòti epi ou menm ou pa ka pale ansanm avèk li, ou pa ka di l anyen, ou mèt kwè m zanmi m, w ap pran kou. Wap pran kou. E twazyèm bagay ki kapab pèmèt ou detekte eske fi sa ap twonpe ou. Wap wè fason li te konn konpòte avèk ou, lè ou pale avèk li, fason li te konn reyaji, fason li te konn reyaji oparavan, lap nètman difisil avèk. Koman lap reaji ak tyoul. Siw wè ou te gen yon fi lè ou te konn pale avèk li ki te konn tandew ou wè fi sa lè ou pale avèk li nad marinad ou mèt kwèm zanmim wap pran wap pran kou e katriyèm bagay ki pwal pèmèt ou dekouvri eske fi sa serye. Serieuse eskizem. Katryèm rezo k pral pèmèt ou detekte èske moun ki nan men w lan se yon moun ki serye oubyen èske l ap twonpe w. Swiv oparavan lè w te fèk kòmanse a moun sa, lè l sòti nan lari, kòman l konn salye w, kòman, ki tip de afeksyon ke l konn ba ou. Si w wè moun sa lè l sot nan lari, fason l konn salye w, ou wè l kanbye avèk ou, ou wè l chanje ansanm avèk ou, lè l vini se bèl lanmou, bagay ke w pat ko janm jwenn nan men l, bagay ke w pat ko janm, lanmou ke w pat ko janm jwenn nan men l, fason l kòmsi l admire w lè l sòti nan lari, ou mèt kwè m zanmi m ou sot pran kou. Si tout fwa w renmen travay sa, kite yon abòne, kite yon like, kite yon pataj, se zanmi pa w, Yvon Promo nèg konsèy la. Kontinye swiv travay sa, kontinye pataje, mwen swete ke n ap wè nan yon pwochèn video. Tchaw!